Nèg ye. Se pa de kòb ki bay atè a non. Kòb sa yo, kès ki resevwa yo? Nèg yo lage lajan an. Nèg yo lage lajan an e m konnen ou menm ou gen enfòmasyon. Ki nèg, kiyès ki lage lajan atè konsa a? Gouvènman an lage anpil lajan. Gouvènman an lage anpil lajan e kouloua li lage lajan yo, nèg li konnen ki te gwo lidè li estime ke ki ta pral pran pozisyon kont li lage lajan nan men nèg yo. E tout sa nou fè, tout yè swa nèg yo ap fè traktasyon pou yo kraze mouvman an nan men nou.

Vous êtes en train de nous dire que Moïse Jean Charles resevwa kòb pou l pa kanpe anfas desizyon gouvènman pran pou al selebre fèt drapo a Kap Ayisyen. Wi ou non majistra?
Wi, wi, nou gen rezon kòb e jès nèg yo fè a, jès senatè Moïse Jean Charles la pwouve li gen bagay nan men l.

Li di konsa ke nan militan ki bò kote l yo menm, nèg yo di ke depi ou fè silans, ou sispèk. Genyen yon yonn nan militan bwa dwat misye ki konn òganize manifestasyon, fè mobilizasyon pou li lè manifestasyon pral fèt. Li di gon gwo lidè ki sipoze pran lapawòl, depi l wè l pa pran lapawòl, li menm li lage di l. Sa vle di ke tout popilasyon an te gentan konprann yon bagay. Epi aprè vin gen yon kesyon 32 milyon kap pale. 32 milyon de goud kap pale. Ke nou menm nou pa gen prèv pou nou wèl e se sak fèm di w le fè ke nou pa gen prèv nou pap kouri di sa. Gen yon kesyon 32 milyon. Zara kote lale?
Kiyès? Kote lale konsa?
Bon nan sou teren an, atè a, dayè ou konnen si pat gen, banm di w, si pat gen kòb atè a, wòch tap voye nan tout kwen. Chak ti kote t ap gen yon wòch ki voye. Paske nèg yo pa pa ta va aksepte ke gouvènman an desann pou pa gen anyen k rantre nan men yo. Tout lidè, fò w jwenn plizyè lòt jèn lidè. Majistra, li bay, alò, Moïse Jean Charles bay, bay yon deklarasyon, bon m pa konnen pozisyon l pa rapò a sa, li bay eksplikasyon dizon mye ki di, ki fè konprann poukisa li pa pran kenn pozisyon pou l, pou l manifeste. Aa nou grandi nou. Eske selon ou menm desizyon ou byen pozisyon ou byen deklarasyon ke l fè a li li pa kanpe sou anyen ou byen li pa li pa jistifye?
Bon m pa kwè sa konvenk bon m pa wè ki moun sa konvenk okap m pa ta di bon m pa ki moun m pa yon moun menm m pa kwè bon menm nan militan parèy misye yo pandan misye sou tribin nan gen militan k ap di se blòf pandan l sou tribin nan Tout ap tande sa anba wap tande gen militan kap di se blòf militan ki nan ki nan ki nan aktivite avèk li gentan konnen se blòf sa pa konvenk pèsonn moun bon mwen ki ap fè politik li pa konvenk mwen moun nan lari a moun ki pa sou anyen menm ki pa enterese a politik menm li sa pa konvenk sa a son kou planifye e ke yo pale de 32 milyon e nou sa nou wè yè a nou pa te kwè non apati de sa nou wè k fèt yè a. sa l fèt nan kwen ki pa menm fèt pre vil la. Li fèt nan seksyon kominal Petitans anndan nan ti teren foutbòl. Nèg yo reyini twa moun, de twa grenn moun, epi yo di ke nou menm, nou pa pral fè sesi pou yo pa di nou fè sesi, pou yo pa Ou pa sonje yon lè t ap gen fèt Vètyè, Okap, Moniman Istorik, nèg yo kraze tribin nan. Nèg yo pèmèt de moun mouri brile anndan yon kontenè. pou prezidan an pa vini. Epi jodi a, nèg yo di yo pap fè vyolans pou yo pa di yo fè vyolans. Se kòm si nèg yo gentan renonse a vyolans? Nèg yo di yo pap fè vyolans, kòm si nèg yo gentan renonse a vyolans? Yo pale de 18 milyon doub tou ki tonbe nan men lòt sèk, lòt sèktè pou yo kapab pa fè mobilizasyon.

Malgre sa, m te panse ke pou sa Moïse sot fè nou pase de 22 out a rive novanm, m pa kwè se Moïse jodi a ki t ap gen tan di pou yo pa vin fè vyolans. Se kòm si tout sa l te konn fè yo se pa t vyolans yo te ye. E se de bagay Moïse fè ki pa t menm itil. Lè w vin fè pa egzanp ou byen konnen yon manifestasyon ki pou jete yon gouvènman, manifestasyon an pwovens pa jete gouvènman, ou lòk depatman an pandan 3 mwa. Nan tout batay politik k ap fèt yo, toutotan ou pa ka rive pran Pòtoprens ou p ap ka jete gouvènman an. Ou p ap kapab. Menm si ou brile tout pwovens gouvènman an stil rete. Malgre sa nèg yo bloke depatman an Nò depi 22 out jiska mwa novanm. Epi jodi a nou fin soufri konsa, Epi nou gade ak tout moun ou tap di tout moun ki tap joure ariel aba ariel sesi sela ariel menm moun sa yo ou reyini avek yo ou fè yap bat men pou ariel vin pete Ariel ki epi nou menm ou di nou konsa ke se pou ou pa fè vyolans non non tout moun sispèk Laprès sispèk e tout moun ki pa vle di egzatteman sa yo wè men yo konprann. Dayè m konnen nou menm nou gen lespri e se jounalis e anketè nou ye gen nou gen enfòmasyon. Anplis m konnen kapasite nou nan medya. Lè yon nèg ban nou yon manti jis nou pa pral nou pa ka nou pa pa arete nèg la nou pa lapolis. Bon si lapolis ki lapolis pa arete l se se nou k pral rele l nan li la nou pa gen nou pral fè l. Nou jis vag. Men sa li sispèk e anpil moun estime ke pozisyon senatè a se yon pozisyon peye. Se yon pozisyon peye e nou menm nou pa gen pwoblèm avèk ke lòt moun ki pran pozisyon. Se yon dwa moun nan gen, li gen dwa vire lè l vle. Li gen dwa vire. Sepandan, nou, pozisyon nou pran, fò m di sa, pozisyon nou pran se pa yon pozisyon nou pral fè manifestasyon pou nou di fò Ariel ale. Nou pa enterese a bagay konsa. Nou te jis montre Premye Minis la sa l fè la li ta nesesè pou ke li te pran dispozisyon pou l te bay sekirite nan Kanaran, pou l te bay sekirite nan Kabarè, pou l te bay sekirite nan Akayè, e li t ap pase fasil pou l te fete fèt drapo a Akayè, menm si l t ap gen pou l pase Okap le 16, le 17, men le 18 fòk li te rann li Akayè. Si l te fè sa, li t ap ka rantre. Men lè w pa fè anyen, ou pa fè anyen, ou kite tout moun ap mouri lotbò a, epi ou kache kò w kote ou konnen ki pi bon an, ou vin fete. Ou vin manje nan restoran. Ou vin plen otèl. Epi m wè tande moun majistra yo Lè ap di yap fè pal anpil fò ap gon faktè ekonomik kote ke tout otèl gentan plen konbyen otèl konbyen moun konsa sa kisa sa ka fè pou yon komin tankou ki ki ekonomi sa kapab fè pou yon popilasyon yon yon gouvènman ki gen 2 zan pa fè okenn pwojè okenn pwojè 2 pwen 47 kilomèt wout ki kòmanse fèt depi sou prezidan Jovenel. Chak fwa yo kòmanse l, manifestasyon fè yo kite l. Chak fwa yo kòmanse l, manifestasyon fè yo kite l. Premye minis la ap vini. 2 pwen 47 kilomèt wout. Sa vle di 2 kilomèt wout avèk 47. Nèg yo mete CNE, konbyen mil machin desann? Nèg yo mete machin yo kanpe sou wout la, Tèt yo gale lanmè a, nèg yo pa fè anyen ankò. Se mete kèk kamyon an ble. Bon, m byen kontan m sot ap tande korespondan w lan ki di w ke pandan yo retire kèk ti fatra, pandan yo mete kèk kamyon an ble nan kèk ti dlo, pandan lapli a tonbe yè swa, yon ti lapli pandan 30 minit, gen tan mete vil la an sitiyasyon difisil. Sèke nèg yo pa fè anyen. Ò, si yo te prevwa sa depi yon mwa, de mwa alavans, Gen anpil ti bagay ki te kapab gentan fèt pou te pèmèt ke menm si 18 me a fin pase l ale, t ap gen yon ti bagay ki rete. Mwen sonje lè Prezidan Martelly t ap vin òganize kanaval nasyonal dans le Nord, au Cap Haïtien, yo te gentan fè yon bann ti travay, byen de, twa, kat mwa alavans, yo demare. Gen gen wout ki fèt, gen ki kote ki gentan asfalte, e ti rès asfalt yo la jiskaprezan, malgre.

Bon e byen mèsi bokou e mesye Guerrier pou kesyon sa ou poze. A la verite yon yon katèl meri ou byen yon komisyon enterimè ki fè mwens ke 2 zan nan yon meri pa p ka gen nan fè anpil pwojè. Dayè ou pa gen gwo mwayen pou fè yon seri de gwo pwojè ou menm, se toujou avèk enstitisyon entènasyonal yo e enstitisyon entènasyonal yo nan planifikasyon konn pran plis ke 5 an. pou yo fè yon ti pwojè piti. Sepandan, nan entèlijans nou, nan volonte nou te genyen, erezman m te bay Travè konnen ki gen anpil devouman, e se te Yvon Altéon, ke m pwofite salye nan mikwo a, m wè ki kouri aplodi malerezman, e maskarad Ariel, se yon opòtinite pou zòn, bon, petèt se. Se pou ankouraje se kesyon moun vin nan zòn li petèt sa sa li kapab wè l konsa. Nou gen dwa pa wè l menm jan. Nou gen tan te gen sa k ta pi ki pi bon pou vil Okap te gen sèke se sit de dechaj la e nou gen ravin Belotès e kanal Zetriye ki pou e netwaye epi fè pwojè sa fè sa ki rele yon seri de baraj nan kanal Zetriye. avèk Ravin Belotès. Paske de se de gwo kanal sa yo, se Ravin Belotès avèk Kanal de Triye, depi yo plen, depi lapli tonbe, se yo menm ki toujou mete vil la an difikilte. Nou fè travay, nou fè, te gen etid ki fèt, se de Bank Mondyal ki te sou pwojè sa yo. Nou travay avèk yo, ou konnen ong sa yo avèk yo, konbyen tan ap pran pou reyalize yon pwojè. Ou deja konnen nou t ap gen difikilte. Ti bagay nou fè yo, kesyon ti, ti betonaj, kesyon mete ti bagay nan kèk katye popilè, sa yo se ti bagay piti. N ap pale de gran pwojè pou sove yon vil, pou remete vil la kanpe sou de pye l. Se bagay k ap mande dè milyon de dola. E men sa nou te travay ladan plis, se kesyon sit de dechaj k ap fèt dikote de Mouchinèt gras a yon pwojè entèkominal ki genyen ladan li komin Kap-Ayisyen, Limonad, Katye Moren. E nan pwojè sa a, li te kòmanse avan nou. E lè nou vini, nou te jwenn yon teren yo te jwenn nan zòn Limonad. Teren an. te apante. Men yo te gen yon lòt 19 ekta yo te enskri ladan li. Gen yon yo te ekri Direksyon Jeneral Domèn pou te bay pou te bay yon otorizasyon pou te fè apantè vin apante li. Lè nou rive, nou fè swivi. Yo apante l. Yo fè swivi avèk la minista ki te la alepòk. Nou fè terasman teren. Sa vle di retire tout chouk bwa ki te ladan l. Epi, pandan nou t ap travay pou nou vin fè kloti teren an, genyen yo vin chanje parasèl la. e pwojè a te kontinye. Monchè se lè ke lè Prezidan Jovenel vin Prezidan, gon skandal ki pete sou teren sa, yo di konsa ke tè se te pou Nazon, Nazon pa janm vle bay tè, e se nan goumen Prezidan Jovenel Moise rive de deklare tè a ditilite piblik. Malgre tè fin deklare ditilite piblik, pa janm gen anyen ki fèt. Kidonk nou ka tèl sa k pase la, menm si l goumen, l goumen, l goumen mwen sonje Majistra Yvrose Pierre, Majistra Gesner Dieudonné, yo kouche an kwa nan wout Limonad pou pèmèt yo jwenn tè a. Wi, yo ba yo tè a, men nou wè pwojè a ap trennen, e tout sa w fè, jan ou wè nou menm nou travay nan pwojè a, li pa ka rive, kèlkeswa lòt bagay ou fè, depi w pa fè kesyon sit de dechaj la, fatra yo ap toujou rete la. Depi w pa kire ravin Delotès avèk kanal Zepriye, ou pa fè ranp nan yo, ou pa ou pa trete ravin sa yo, menm si w fè tout efò, tout bagay ou te kapab fè nan vil Okap, depi lapli tonbe, dlo ap ramase tè a avèk konstriksyon anachik yo ki fèt sou mòn nan, dlo ap ramase tè a desann anba e depi dlo a ramase tè a desann anba, labou, machin pa ka pase, anyen pa kapab fèt. Donk kèlkeswa efò nou te fè, sèt nou te fè yon ti efò. Si nou te fè yon ti efò e nou pa ka fyè pou nou di konsa ke nou te travay. Men sa nou te fè yo, Yo t ap pèmèt ke swivi ki fèt, si moun yo te fè swivi a, pa t gen blokaj sa onivo teren Mouchinette la. Sa nou te fè yo, jodi a t ap gen yon swivi k fèt. E pou rive kounye a, t ap gen sit de dechaj la. Pa t ap gen tout vye kamyon CNE sa yo k t ap vin ramase fatra pou te mete yon kote. T ap deja gen konpayi k ap ramase fatra a. E m te gen dwa pa dakò avèk minis la, men l t ap jwenn yon espas ki pwòp. Pèmète mwa, yon espas ki pwòp pou ke yo te ale avèk dechè yo, chak fwa te gen pwen de regwoupman nou te fè nou te gentan klotire pwen de regwoupman yo rete la jiska prezan pa janm gen anyen k fèt nan yo sa vle di ke menm si w fè yon efò menm si w fè yon ti travay nan yon ti zòn men toutotan ou pa fè 2 gwo travay sa yo asavwa site de dechaj la nan teren mouchinèt la pou w ramase fatra

Men pa janm gen anyen ki rive fini nan pwojè nou te deside fè yo e jiskaprezan m pa kwè moun ki la yo ap rive fè yo.
Ebyen dakò. Mèsi anpil Majistra Musset Borgella. N ap raple ou se ansyen ajan egzekitif enterimè sou Kap Ayisyen sou prezidans Michel Martelly. Se te 2014, 2016. Bon lajounen. Mèsi se map di remèsye nou avan male map di nou mèsi map di tout moun ki tap koute emisyon an mèsi epi mwen kase randevou avèk tout moun tout strikti òganize ki fè pati kri dè pwovens ki ap pati manifestasyon jodia mwen kase randevou avèk yo sou teren an. Mwen Mike la anvan w ale banm poze w kesyon sa non e on ti egzèsis m ta envite w fè e kòm ansyen majistra kòm moun kap fè politik nan vil okap si jodia yo ta mande w bay 5 lidè Au niveau du nord. Eske la egzèsis la ap fasil pou ou? Si wi pataje avèk nou nan. Eske nou ta mande? Lidè, lidè, lidè de moun kòmsi depi ou wè nò politikman ou di a entèl, entèl, entèl. Eske ou ka, eske ou an mezi ou bay 5?
Bon, egzèsis sa a, ou mande m se yon egzèsis ki difisil. Pa egzanp, m pa konn kòman nou pran lidè yo. Kisa pou yon moun fè pou vin lidè? Pale gon sèl chèf ou kap ap pale de bonbadye tap moun ki ka trennen moun dèyè ki ka bloke ki ka fè ki bay.
M pa konn si w ka fè yon ti jan pale pi pre mikwo a, m pa twò tande.
Wi majistra, ou tap pale talè a de bonbadye di nò, ou tap pale de moun ki chèf nò a elatriye, bon siman e nan menm lojik sa nan menm linye sa mwen menm mwen poze w kesyon an. Non, non, pou kounye a, Pou kounye a, pou peryòd sa paske lidè a, lidèchip la l gon moun li nan men l. Li pa nan men anpil moun. Li nan men Moyiz Janchal. M pa nan menm pozisyon politik avèk li. Men fò m rekonèt sa. E se sa ki pou fè fòs nou, pou nou rekonèt ki moun ki nan tèl pozisyon, ki sa li ye. E si w pa rekonèt sa, Moyiz gen dwa al nan eleksyon l pa genyen. Okap. Paske se politik vyolant yo fè. Men, si w ap mande yon lidè ki ka pran yon pozisyon, fè yon manifestasyon nenpòt ki lè, fò w di Moïse. Paske Moïse konstwi popilarite l la. Il faut dire que son movèz konstriksyon. Si w pèmèt mwen, son movèz konstriksyon. Paske konstriksyon l fè a, li konstwi l nan yon jenès ki pa sou anyen, nan yon jenès ki pa ka al lekòl. Yon jenès yo ankouraje bwè kleren, yon jenès yo ankouraje avèk zam ki nan men l oubyen avèk fè sa ki mal. Yo konstwi l avèk yon jenès ki yo mete kanpe dèyè yo, ki bay lajan pou achte kès byè pou lave moto. Yo la yo konstwi l nan yon jenès yo di Se kanpe pou kanpe la. Pa fè boutik, pa al travay, pa ale okenn lòt kote. Kanpe la pou goumen. E se sa k fè w wè nèg sa yo toujou enterese a geto. Chak fwa yo pale, yo di moun geto m yo. Yo konstwi lidèchip sa a avèk yon gwoup de moun yo mete dèyè yo ki pèmèt yo ka fè yon manifestasyon nenpòt ki lè. Byen antandi, nou te pale de refòmataj. Mwen t ap tande sa maten an. Nou, sa n ap batay pou nou fè a, se yon refòmataj n ap bat pou nou fè. N ap bat pou nou gen yon lòt klas jenès, pou nou fè yon lòt politik, pou nou pa fè menm politik kòmsi moun ki nan do lidè a, tout moun sa yo ki nan do lidè a se moun ki ka fè bagay sal, bagay mal sèlman. Se pa sa nou menm n ap konstwi. Men se vre ke. Mèsi anpil Majistra Borgé la. N ap raple ou se ansyen Ajan Egzekitif Enterimè vil Kap-Ayisyen. Moïse Jean Charles. Dwad repons oblij, li p ap avèk nou jodi a paske l pral sou yon stasyon sè, men vandredi maten se sèten nou pral eseye gade avèk lidè Pitit Desalin nan e kisa ki motive desizyon sa.